Bonj bonswa mes amour kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm avèk Jehovah Dieu jodi a mwen tounen bak ak yon nouvèl video kote kem vin prepare yon ti manje byen gou ki chaje vitamin pou pitit ou pou bebe ou la men manje sa a li bon pou timoun 6 mwa 7 mwa 8 mwa a kontinye kapab manjel. Kisa ke wap bezwen wap bezwen kawòt pòmdetè wap bezwen bèt e joumou wap bezwen ta yo sa nou rele mazonbèl la wap bezwen yon ti piman dous wap bezwen yon ti vyann poul ak yon ti epis epi bè kote ke m pral montre nou kòman ke nou kapab fè preparasyon sa e kòman e kisa ke wap itilize jan ke m gitan pale nou engredyan ke nap bezwen yo. E sa e bòl ble a ke nap gade a nap swiv lan se vyann poul la ki ladan li lèm fini ki map pran vyann poul la ladan li poum ka pa prepare ti manje sa ti manje sa chaje vitamin fèl pou pitit ou a si ke ou bezwen pitit ou a gwosi si ke ou bezwen pou kòl bèl poul gwosi poul bouboul nan menw fè ti manje sa pou li nou pral antre nan preparasyon an ok nou deja antre nan preparasyon an jan ke nap swiv lan mwen deja E vyann poul la deja prè, mwen deja koupe kawòt mwen ansanm avèk vèt e kawòt mwen, pòmdetè, ta yo epi joumou mwen gentan e lave yo m prepare yo. Sèlman m pral mete yo nan chodyè m kapab fè preparasyon an. Pa bliye lè ke w fin e mete mete fè preparasyon an ou mete yo sou dife, lè ke w pral blende l pa bliye pou mete yon Yon grenn fwomaj ladann kap vrèman bon tou vrèman efikas pou timoun nan kapab manje fè bouch timoun yo pa ba yo nenpòt manje fè bouch yo tout otan ke ti manje a byen gou se tout otan tou apeti timoun nan ap vini ok mwen vide vyann nan nan chodyè a kote kem te gintan koupe ta yo a mete nan chodyè an pwiskem te gintan lave ni kawòt mwen ni bèt ni kawòt mwen ni e pòmdetè m jou mwen mwen vide yo nan chodyè an ni m te gitan mete piman m tou m te gitan lave yo mwen vide yo nan chodyè a koulye a m pral ajoute ekskize mwa koulye a ke mwen pral ajoute yon ti epis mwen pral ajoute yon ti epis mete nan engredyan yo avèk yon Ok men beur a mwen ajoute beur a. La mwen deja mete beur mwen. Mwen deja mete beur mwen nan chodyè. Koulye a ke mwen pral pran yon ti epis pou m kapap mete nan chodyè a jan ke nou wè map pran. Mwen te deja di nou epis la deja li pa li pa gen anpil bagay ladan se lay, prawo epi piman dous ke mwen mete nan epis la mwen prepare espesyalman pou lè map fè manje pou bebe. Epi m te tou ajoute yon ti magi tou piti ladan. Se ke pa bay timoun yo manje twòp magi, yon ti kras sifi pou timoun yo ta manje l. Se ke tout sa ki pral mete yo, fwomaj la pral deja ba l gou, bè a pral deja ba l gou, tout bagay yo deja se bagay fòtifyan yo ye. Lè m fin mete tout afè mwen, koulye a mwen ajoute yon ti dlo nan chodyè an, kote ke m pral prepare, m kapab mete sou dife, men pa tèlman mete anpil sèl, mwen mete l konsa epi aprè m ap kontwole. sèl la bon, men pèp se nan blende a ke m kapab fè sa, pou m blende l ansanm, lè m pral blende si m wè l manke sèl, mwen kapab mete sèl la pou l tou blende ansanm. Ok guys, swiv ansanm avèk mwen, koulye a ke mwen pral mete chodyè mwen sou dife. Je ke n ap swiv lan la a, chodyè mwen deja sou dife, si w remake gen plizyè chodyè sou fou an, se pa sèlman manje pou bebe ke mwen t ap fè, mwen t ap fè manje pou mwen tou pou m te kapab manje, si nou wè plizyè chodyè sou fou an.

M kite l M kite l aprè pandan m ap blende l sèlman fè yon ti sèl pou m mete ladan l. M ap ajoute yon grenn fwomaj ladan l. Ti manje sa a vrèman gou, li vrèman bon, li fè timoun gwosi anpil epi li chaje vitamin. Li chaje vitamin. Pa bliye, si ke w renmen videyo a. Kòmante, like, han pa bliye pataje l avèk yon zanmi w, yon fanmi w pou nou kapab ede m avanse avèk chanèl la, pou nou kapab ede m pataje chanèl la. Se sèl fason ke nou kapab ede m grandi mes amours. Sou chanèl sa nap jwenn anpil bagay. Nap jwenn vlog, nap jwenn manje pou timoun, nap jwenn. N ap jwenn adorasyon e louranj e n ap jwenn tou n ap jwenn predikasyon tou sou chanèl la pa bliye abòne like ok fon ap fon ti poz n ap retounen talè konsa pou nou ka al moutre w kòman manje a fèt kòman n fin blende e kòman ke li arive fini. Ok mes amours, vwala manje a getan kuit koulye a. Koulye a m pral prepare l pou m mete nan blendè pou mwen kapab blende l. Pa bliye mete fwomaj la kem jan kem te di nou an. Ok vwala mes amours li nan blendè a. Koulye a mwen pral koumanse blende l. Vwala mes amours, manje a fin blende, jan ki nan suiv lan. Koulye a mwen pral vide yo nan veso, mwen kapab mete nan frijide. Men ou kapab mete si ke ou pa gen ton, gen dwa fè li, tankou pou fè manje pou 2 jou, mete nan frijide pou timoun nan. Men si ke ou gen ton tou, ou kapab fè l chak jou. Si ke ou pa gen tan tou, ou gen dwa fèl pou 3 jou mete nan frijidè pou timoun nan kapab manje. M pral vide yo nan veso yo pou kapab pre apre pou lè yo fin frèt pou m kap mete yo nan frijidè. Ok ok ok mes amour jan ke nap gade a se konsa preparasyon an fini. Manje m fin bon kounye a mwen mete yo nan veso. Map tann yo frèt pou m kapab mete nan frijide. Ou menm ki te renmen ti video sa pa bliye. Kite yon kòmantè, pataje, like, epi envite yon zanmi w, yon fanmi w kapab abone avèk chanèl la pou plis moun kapab dekouvri chanèl lan. Merci se te reyèl plezi m te pataje ti video a sa ansanm avèk ou. Babay!